Bonjou tout moun, m swete nou anfòm. M t ap tande gen kèk ane de sa yon emisyon kote yo t ap entèvyouwe yon ansyen chèf lapolis sou zafè ensekirite ann Ayiti. Gen yon kote li di, se paske zam yo soti aletranje sa montre ke gen men etranje nan sa k ap fèt la. Lè jounalis la mande li pou ki rezon yon peyi etranje ta fè yon bagay konsa, li reponn ke se paske nou se yon move egzanp pou sa ki te pase an 1803. Nou reprezante yon menas e se sa ki ta eksplike konpòtman sa. Resamman la ankò gen yon gwoup sendikalis ki te vle bay Macron yon repons pou sa li te di sou otorite ayisyen yo ki ale nan menm sans lan. Zafè diji 104 ki ta lakoz yo pè nou an se ipotèz ki alabaz majorite teyori konplo lè ayisyen ap pale de relasyon peyi etranje ak Ayiti. Bagay sa se youn nan lide yo tèlman repete ke nou vin pran li pou aki san ke nou pa eseye remete li an kesyon. Jodi a nou prale soumèt ipotèz sa a yon ti tès lojik pou nou wè si li ap ka kenbe vre. Pou nou fè sa nou prale pran statistik ak ekonomi. N ap kòmanse a statistik lan. Imajine ke m montre ou graf sa a. W ap remake ke majorite pwen yo konsantre nan zòn sa a. Men gen grenn pwen sa a li menm ki byen lwen de yo. Pwen sa nan statistik se sa yo rele yon valeur aberrant. Ki vle di se yon chif ki vrèman diferan de majorite lòt chif yo. Valeur aberrant yo, yo bay pwoblèm paske lè ou rete ou foure yo konsa nan kalkil ou yo, yo fose rezilta analiz ou an. Gen plizyè fason ou ka jere yo. Premyèman, ou ka al gade si e pa kèk erè ki te fèt. Imajine w ap analize rezilta match NBA epi ou jwenn youn ki fini 1 a 0. Se pwobableman yon erè ki te fèt nan antre done yo paske match baskèt pa konn gen eskò sa yo. Dezyèmman, ou ka inyore yo, kidonk ou fè analiz ou an ak tout lòt pwen yo sèlman. Anfen, ou ka kenbe yo, men ou aplike yon fòmil matematik ki pèmèt ou diminye enpak ke yo genyen sou kalkil ou yo. W ap remake gen yon bagay m pa site la a, ki se deside pran grenn pwen sa a epi di ke se li ki dekri tout sistèm nan. Se poutan sa nou fè ak gè endepandans lan. Sèt, se te yon moman kote nou te gen yon gwo pèfòmans. Men pèfòmans sa pa reprezantatif lè ou sonje ke nou ap pale de peryòd ant 1791 e 1804 ki se jis yon fraksyon nan tout egzistans Ayiti. Nenpòt analis ki serye ki bezwen konprann jan Ayisyen fonksyone pral pran sa ki te pase sou majorite egzistans nou. E lè w pran majorite egzistans nou, kidonk fason nou jere de 1804 a 2024, w ap wè ke li pa karakterize pa pèfòmans elve. Entuitivman, majorite nan nou konnen zafè valè aberant lan. M ap pran egzanp foutbòl ke anpil Ayisyen renmen. Ayisyen yo fanatik gwo ekip yo, Brezil, Ajantin, Itali, etc. men ou pap janm jwenn yon Ayisyen ki fanatik Lagrès. Poutan, Lagrès se chanpyon dEwòp an 2004. Rezon an, sèke sa ki te rive a se te yon eksepsyon. An jeneral, Lagrès pa konn gen gwo pèfòmans nan konpetisyon foutbòl yo. An nou ale nan ekonomi kounye a. Imajine ou se yon envestisè epi m vin kote ou pou m mande ou envesti nan yon aparèy revolisyonè ke mwen envante. Lè ou mande m kisa aparèy la fè, mwen eksplike ou ke li pèmèt moun kominike. Si yon moun bezwen ou, li ap voye yon mesaj sou aparèy la epi ou menm lè ou resevwa mesaj la ou pral chèche yon telefòn pou ou rele moun nan. Ou dakò ke sa m sot dekri la a pa t ap enpresyone ou ditou jodi a? Se pejè m sot dekri ou la a. Nan ane 1950 oubyen 60 yo, li te revolisyonè vre. Men, telefòn selilè yo vin tiye mache ki te genyen pou aparèy sa a paske selilè a fè plis bagay lontan. pejè a vin obsolèt. An 1804, lè Ayiti te deklare endepandans li, yo t ap pratike esklavaj sou tout kontinan ameriken an. Li nòmal ke pwopriyetè esklav nan epòk sa a te pè ke sa pa ta enspire esklav yo pou yo ta revòlte kont yo. Men, pandan tout diznevyèm syèk lan, pwogresivman yo pral aboli esklavaj. Dènye peyi ki prale fè sa, se Brezil an 1888. E an pasan, Langletè pral mete presyon sou Brezilyen yo pou yo fè sa. Sa montre w kijan mantalite yo te evolye. Donk, 1804, li te pi bon pou ou Ayiti ke pou ou ta Matinik, pa egzanp, paske an Ayiti li te garanti ou pa t ap esklav. An 2024, salè minimòm an Ayiti se 770 goud pa jou, ki se anviwon 5 euro 54. An Matinik, salè minimòm nan se 11 euro 07 lè. Kesyon mwen pou nou, Kisa nou ofri ke Etazini oubyen Lafrans pa ofri ki fè pou yo ta pè nou ankò? Si pou nou an 1804 libète an te vle di absans esklavaj, jodi an nan gwo peyi yo yo pouse konsèp la pi lwen kote yo enkli dwa pou ou manje, dwa pou ou gen aksè a sante, edikasyon, akomodman pou ou travay si ou andikape etc. M pa di ke se paradi yo ye men nan peyi devlope yo si ou byen jwe kat ou ou ka reyisi lavi ou kèlkeswa koulè po ou. Se pou sa dayè gen ayisyen ki ap mete lavi yo an danje pou ale kote sa yo. M ap repoze nou kesyon an ankò, kisa nou ofri ke Etazini oubyen Kanada pa ka ofri ki fè pou yo ta pè nou an? Ou reyalize kijan anpil nan analiz nou pa kanpe sou anyen, paske nou pran kontèks 1804 pou nou analize reyalite 2024. Anpil bagay chanje depi 1804. Fò nou ouvè je nou pou nou sispann bay tèt nou manti.